Edisyon Bouch an Sante sou Ayiti Konekte samdi 17 jen 2017 Jodi an n ap kontinye ak sijè nou te kòmanse semèn pase an ki se Ki sa k fè dan m pike? Zanmi, ou sonje m te mande w si w konn gen dan fè mal? Ebyen kite m reponn ak kèk kesyon pou ou avan m ale pi lwen jodi an. Sa a se yon siy ou gen dan pike. Èske w gen doulè lè w manje bagay dous osnon bagay ki glase? Sa a se nan kòmansman, se yon avètisman lè w gen dan pike. Sa w manje an oubyen bwè an al touche pati ki gen nè nan dan an akoz emay dan an gen tou ladan l. Èske w se youn ki leve ak doulè nan mitan nuit? Sa a se siy ki di ou gen yon enfeksyon e ou nan wout pou gen abse, li ta bon pou ou wè dantis vit ke ou kapab. Mwen pral repase pou ou sa n te wè semèn pase an, men avan lèse m di alo a tout zanmi nan kat kwen peyi Dayiti e patou, se Doktè Lenlen ankò. Jodi an n ap antre Bahamas espesyalman pou salye Ayisyen nan kominote sa a e, Tout lòt Ayisyen ki branche patou pa mwayen entènèt kap aprann ak bouch an sante sou Ayiti Konekte, nou salye yo, e osi kòlèg dantis ki o Meksik e an Ayiti, un saludo, bienvenidos. Kisa ki fè dan m pike? Sa a se dezyèm pati leson nou. De mo nou te aprann semèn pase an se dan pike, kari dantè, tou de vle di menm bagay. Diferans ki genyen, kari dantè se yon tèm ke lasyans plis itilize, ki vle di dan pike ki se yon langaj tout moun konprann. Kari dantè a nou te di se plak la k kòmanse l. Plak la nou te di se pa fo dan, se Kras ki kole nan dan an a chak fwa w fin manje yon bagay oubyen w bwè yon bagay ki gen yon bagay ki dous. Se ak plak la mikwòb la sèvi pou fè asid pou dekonpoze emay la. Emay la se sa ki pi di nan kò a. Malgre dan an di konsa, mikwòb arive pèse emay la ki kouvri lòt estrikti ki pa andedan dan an, Kòm estrikti sa a gen nè ladan l, chak fwa ou manje yon bagay oubyen bwè yon bagay k al touche avè yo, ak nè yo, li rann dan an sansib. E depi dan an sansib nou di premye bagay ou sispèk se dan pike oubyen kari dantè. Toutotan ou pa fè anyen, ou pa fè anyen pou sa, kari a ap avanse, e li ka debouche sou konplikasyon e w ka menm arive pèdi dan. A a Dòk Lèlè, ou kòmanse fè kè m sote wi, paske bagay sa yo ou di an, mwen santi yo wi. Lè m manje yon bagay ki dous oubyen m bwè yon bagay glase. Men, sa k pase Dòk la? Mwen tande w pale de konplikasyon. A, Dòk la, m pa ta renmen pèdi dan m non. Non non non non ka pa w lan li poko rive nan konplikasyon men li bon pou chèche wè yon dantis pou evite kari a avanse. Jodi an bonm chans pou m pale de konplikasyon ki mache ak kari dantè, ki moun ki plis riske pou gen kari dantè, kijan pou konbat kari dantè e ki konsèy m ka ba w. Ki konplikasyon k gen? Kari an, si w pa trete l, sa vle di ou pa al wè yon dantis pou sa, l ap kontinye avanse jiskaske li kòmanse ba w enfeksyon, li ba w abse e ou ka menm pèdi dan an. Gen lòt konplikasyon wi. Gen konplikasyon ki tèlman grav ki ka menm mete lavi w an danje. Lè sa a, se kouri lopital san pèdi tan avan li twò ta. Moun ki gen ris pou gen dan pike oubyen kari dantè, se moun ki pa gen abitid bwose dan yo 2 fwa pa jou, maten ak aswè, ki pa sèvi a fil dantè pou netwaye nan fant dan yo, anlè tankou anba jansiv lan. Genyen moun tou ki gen abitid bwè bagay, manje, bwè bagay dous pandan anpil tan nan jounen an. Lèse m di w yon bagay e suiv mwen byen. Li pi bon lontan si ou bwè yon gwo boutèy kola, ou bwè yon gwo po ji, ou bwè li nan 2 a 3 minit ou fini. Li pi bon lontan ke si ou bwè yon ti vè ji, yon ti boutèy kola epi ou pran 15 a 20 minit pou fin bwèl. Ha! Ha! Doktè Lenlen, men ou pa ka di m ti kantite an se li ki ka bay pwoblèm nan? Men kijan? Ebyen li senp. Se pa kantite ou bwè a non ki bon pou mikwòb la. Se tan ou pase w ap mete sik nan bouch ou an se li k pwofitab pou mikwòb lan, se li k pi enpòtan. Men, n a pale sa yon lòt lè. Kite m kontinye. Moun ki gen ris ankò se moun ki gen bouch sèch. Se yon kondisyon kote bouch ou manke mouye, ou manke saliv nan bouch ou, krache pou netwaye mikwòb yo nan bouch ou. Donk, mikwòb yo rete an plas. Nan langaj doktè, bouch sèch yo rele l. Zewostomi. Nou aprann mo sa paske yo konn itilize l anpil. Rezon ki ba ou zewostomi an, kèk ladan yo se medikaman w ap pran an, yon medikaman tankou nifedipin pou tansyon, li ka fè sa. Gen lòt koz tankou sigarèt. Gen maladi tankou maladi sik. Gen kèk lòt maladi entèn ankò nou p ap antre ladan yo. maladi entèn yo, sa vle di maladi ki andedan kò ou. Paske gen kèk ladan yo ki parèt nan bouch ou. Kounye a nou pral wè ki jan nou ka konbat dan pike a ki se kari dantè a. Premye bagay lan, se abitid ou genyen bwose dan ou 2 fwa pa jou. Maten avèk aswè epi sèvi a fil dantè.

Pat la gen fluor. Map retounen a yon leson poum ba ou enpòtans fluor a genyen pou konbat kari dantè sitou nan yon kominote. Men, bonm baw konsèy pou jodi an. Tanpri manman pitit yo, avèk nou map pale. Timoun yo sitou ki gen bibon ki kòmanse fè dan. Pa pran abitid ba yo bibon. pou tout jounen an, kite bibon an nan bouch yo pou tout jounen an. Gen chans pou fè timoun sa a devlope gen kari bonè. Sispann bay timoun yo ji nan bibon pou y ap fè nuit la avè l, ou ba yo ji an oubyen lèt lan epi tout nan nuit lan yo gen bibon an nan bouch yo, li pa bon pou yo. Olye ou ba yo. ji oubyen lèt nan aswè, pito abitye yo a dlo pito. Li pi bon pou yo. Sa a se konsèy sa a m ba ou. Epi konsèy pou tout lòt moun an jeneral, se konsèy bazik lan. Toutotan ou ka bwose dan w 2 fwa pa jou, maten avèk aswè, epi ou pase fil dantè, sa a se bagay bazik pou konbat. ka ri pou konbat dan pike lakay ou. Epi pa bliye, se pou w pran abitid ale al fè yon vizit kay dantis li te mèt yon fwa pa ane. Mwen gen kèk lòt bagay pou m ba ou pi devan, bagay ki enteresan, ki ap bon pou ou. Rete branche nan Ayiti Konekte sou Bouch an Sante. Se sa m gen pou ou jodi an. Mèsi tout moun ki tap koute. A la pwochèn, bòn semèn. Mèsi Doktè Lenlè.